Hello guys sa kap fèt Moun nou wè vizaj sa nou konn kiyès li ye deja se Saby Dizay jodi a nou nan Los Ange nou nan youn nan pi bèl plaj ki gen nan zòn nan ki se Don Beach kote nou vin fèw vizite anpil bèl bagay ki gen nan plaj nou sa so se deyò a nou ye la. Nou ka wè kòman deyò a bèl, se konsa tou anndan an pi bèl toujou. So, wè m pral antre anndan an pou m ka fè w vizite anpil bèl bagay ki gen anndan an. Ann antre ansanm. Mezanmi jan n ap gade a la a, se konsa antre a ye. La a nou nan antre plaj Don Beach la. Youn nan pi bèl plaj ki gen nan Los Anje. Ok, jan n ap gade a la a. Nou nan antre a la nou pral dèyè a pou n ka fè ou dekouvri anpil bèl bagay ok guys nou konn sa l ye deja nou konnen se Saby Dizay depi m pote yon vlog pou nou nou mèt konnen se yon vlog de kalite m ap fè nou konnen ke eksperyans sa te vrèman bèl mezanmi jan n ap gade a la anndan an vrèman konfòtab. pou nenpòt moun ta vin vizite ok paske nenpòt sa ou bezwen andan wap jwenn andan trè kalm andan bèl epi tou andan bay bon sèvis mezanmi so e ou menm ki ta renmen vin vizite plaj sa pa neglije fè sa plaj sa se lozanje li ye

Anpil bèl bagay ki gen nan espas sa. Ok si nou renmen kalite kontni sa yo pa bliye abòne ak chanèl mwen yo like epi pataje vlog yo pou yon lòt moun ka gen chans wè bèl bagay ki gen nan peyi a ok la sa se mwen menm avèk kameramann nan ki se Mayikel ke n konnen deja. Sa a se yon ti videyo ke m t ap fè pandan m anndan plaj la, men te gen anpil mizik, mwen oblije retire son an pou dwa dotè. Ok guys. Nan eksperyans mwen nan bèl plaj sa a ki se Andadon Beach, jan n ap gade a la, li ka yon bon opsyon pou yon moun k ap chache yon bon kote pou l detann li oswa pou l selebre yon okazyon

39 13 63 52 Ou menm ki ta renmen vin selebre yon moman espesyal, ou menm ki ta renmen vin detan nou avèk fanmi ou, zanmi ou, ou ka rele plaj la nan nimewo sa yo pou ka vin pase yon bèl moman. nan espas sa guys. Jan nap gade la se yon espas ki vreman bel. Nan espas sa wap jwenn yon sèvis ki vreman laj. Wap alez pou byen detann ou, pou byen benyen. Sa kap rann eksperyans lan pi konfotab toujou, yo jere sekirite. ak òganizasyon an byen. Sa fè kote sa apwopriye pou vini ak fanmi w oswa koup oubyen gwoup zanmi vin enjoy nou. Jan n kapab wè a la, se anndan plaj la mwen ye la ok. Sa se dèyè a, sa se kote yo fè pou moun pran detant yo, pou moun chita, pou yo byen enjoy yo. pou yo pran bon van ok mwen wè panse e ou menm ki ta renmen vin vizite espas sa pa neglije fè sa ok tout kote nap gade a la sa se pa de ya mwen la sa se kek zanmi nou rankontre pandan eksperyans lan kote yo tap enjoy ansanm avek nou. Ok nou nou te tou pran moman tou pou nou filme pou ou pou n moutre ou kòman moun yo alèz anndan paske se yon kote depi depi ou vin ladan ou pa ka pa alèz ok se yon kote kou vin ladan wap jwenn trankilite w wap byen detann ou so fanmi yo mennen timoun yo vin enjoy yo ok lekòl yo mennen timoun yo vin enjoy yo legliz nou ka vin fè joune pou n mennen jèn yo dam yo vin enjoy yo nan bèl espas sa ok sa se pa dèyè a nou ye la jan nap gade a la sa se espas ki gen dèyè a pou al nan lanmè a se yon espas ki vreman laj ok sa se moun yo ki te vin nan plaj ki ap benyen mezanmi. Se yon kote wap alèz depi ou vin ladan. Mwen ap di nou e ou menm ki renmen travay la, pa neglije sipòte nou, pa neglije abòne ak chanèl mwen ki se Saby Design Vlog sou Facebook. YouTube avèk tiktok yon sèl non an Saby Dizay Vlog al abòne avèm mezanmi pa neglije like chak kontni kem lage pataje yo bay yon lòt zanmiw ok pou plis moun ka wè pòs yo ok guys sa se dèyè a map soti la poum fè devan an poum moutre nou kòman tout bagay ye. Ok guys Jan nou konnenl deja mezanmi non pam se Saby Dizay e jodia mwen kontan paske m fè nou dekouvri yon espas ekstraòdinè ki melanje plaj ak otèl. Nap jwenn espas sa se Lozanje sou wout kòt de fè a e mezanmi mwen ap mande nou e ou menm ki ta renmen Sipòte travay la Ou ka antre an kontak avè nou ok ou ka ekri nou sou DM nou epi nou ap ba w nimewo nou pou w ka sipòte travay la mezanmi pou w ka sipòte bèl kontni ke n ap pote pou ou chak jou ok mezanmi so. Mwen mwen te kontan pou m te pote ti video sa pou nou. Mwen ap mande nou pou nou toujou sipote travay yo. Mwen espere ke video sa ap ede nou dekouvri anpil bagay. E si nou renmen kalite kontni sa yo, pa bliye abone, like. epi pataje. Mwen se Saby Design e m ap kontinye pote pou nou bèl dekouvèt sa yo plis chak jou. Meyè fason nou ka sipòte travay la se lè n pataje kontni yo pou plis moun kapab wè yo epi lè nou abòne nou kite yon kòmantè.